Bonjou, bonswa pa depan nan lè ou pral gade videyo a. Se yon plezi pou m antre lakay ou pou m vin ba w kèk enfòmasyon nan dosye tps 2026 la. Avan ke nou rive nan moman pe m ba enfòmasyon an, m ap mande pou abòne pataje like lè ke ou abòne ou pataje like ou met lajwa nan kè m. Ok peyi a, nou pral derape nan moman pe m ba enfòmasyon tps 2026 la. Obdyans tps pou Ayiti a, ebyen lap kontinye nan yon tribinal federal nan Washington, rete la tout detay tout enfòmasyon ap vini andedan video de fòmasyon sa a. Ki objektif la, poukisa? Reyinyon deja fè pou tps, e kidonk gen yon reyinyon te fè lafwa dènye a la, kongrè ameriken an, li menm men se pat pou tps pou ayiti men se pou tout peyi tande byen wi peyi a men se pa pou tps pou ayiti men se pou tout peyi dan le mond antye a vle di ayiti ladann se pa pou ayiti espesyal li te ye. Rete la pou tande detay, rete la pou tande enfòmasyon e m pral touche yon gwo pren kap domine aktyalite a nan dosye tps la, pou tps pwoteksyon globalman pou tout peyi ki gen dosye tps. Y ap eseye analize l selon kongrè a e ki donk m kwè ke ap gen anpil detay nan dosye sa a. Yo deja ap gade e swiv ki sa k ap bon pou peyi a e ki sa tps la fè e ki donk sa nou te kapab wè nan kongrè ki t ap fèt lafwa dènye a enben bagay la pa piti e m pral kite n tande l ala kle dèy videyo a la paske m deja gen odyo a ak tout videyo a men nan fen videyo a m ap kite n tande sa jij la te di Apre deklarasyon n, ann touche pwen k ap domine aktyalite a toujou. Kidonk gen nan yo ki di moun tps yo vini pou yo vin amize peyi a, men gen nan yo ki di moun tps yo vini pou y al lekòl, travay, sa vle di plis ankò ekonomi an pou pwoteksyon Lèzetazini donk objektif gwo bout tonton reyinyon sa ki te fèt yè a e ki ap kontinye jodi a la pandan nap pale a la nan yon tribinal federal Washington, objektif odjyans sa se egzamine legalite desizyon ke administrasyon Donald Trump pran an mete yon fen men yo di ki kòrèkteman pou yo pa renouvle dosye tps la ak stati a. Donk kiyès ki prezidan ni? Se jij Annasis e pandan odjyans la gen presipalman te gen plizyè pati ki tap prezante agiman pa yo. Donk te genyen avoka gouvèneman Donald Trump la, e te gen plizyè lòt antite tankou moun k ap defann dwa moun. Gouvènman ameriken an sa l fè li menm? Nan pledoye pa li, l ap defann desizyon li pou yo pa renouvle dosye tps la. Men sèlman moun sa yo te fè sa, men fòk nou di ke deja gen madan Christie nan. Sepandan, gen militan, gen avoka, defansè dwa sivik, gen moun kap defann imigran dwa afile, administrasyon Donald Trump la pa respekte lalwa ki fè tps la kapab pa renouvle. Rete la tout detay tout enfòmasyon ap vini andedan video defamasyon sa. Pou plizyè santèn ayisyen kap viv anba tps nan peyi Lèzetazini, E kòm chif, fòk m di w gen plis pase 350 mil Ayisyen ki deja anba sanksyon pou tps la. Gen anpil kesyon jij la te poze apre gran reyinyon ki te fin fèt avanyè a. E avoka gouvènman an te santi l te nan ti soulye lè ke jij la t ap trete dosye sa a. Donk, gen repons ki pa byen chita. Donk, avoka gouvèneman an te gen gwo difikilte pou l te reponn repons yo. Donk, deja gen plizyè òganizasyon k ap defann dwa moun ki deja mete aksan sou fanmi ki enstale yo nan peyi a ki gen pase de dizan e yo menm yo kontribye nan ekonomi peyi a, tankou m sot di l deja, yo etidye, yo travay, yo peye bil. E deja gen moun k ale pi lwen ki di yo kontribye nan pwodiksyon nasyonal la e yo deja kontribye nan kad lavi. Donk moun sa yo, yo pote plis nan ekonomi nan peyi Lèzetazini. Anpil deba, anpil diskisyon fè sou dosye tps la, se efektivman apre gwo tranblemandetè 2010, Lèzetazini te akòde dosye tps ak moun ki te deja nan peyi a, yon fason pou yo pa t fòse moun sa yo tounen nan yon peyi e ki te fè yo te ba yo dosye tps la. Men, de 2011 a 2016, tps la te vin gen yon lòt aspè ladan l. Donk, te gen kolera ki te vin frape peyi Ayiti e te gen kriz politik ann Ayiti e koz sa ki te fè gouvèneman ameriken an te bay tout Ayisyen ki t ap viv nan peyi a tps. Sa vle di se yon kòktèl ki te genyen ann Ayiti Tranbleman de tè vini nan peyi a toujou moun pa ka sikile, moun pa ka fè anyen, moun pa ka fè oken aktivite. Kriz politik pa pale, kolera tèt chaje, de 2010 ak 2016 enbyen li rekomanse yon lòt fwa, enbyen dosye peyi a ki se Ayiti sitiyasyon te toujou rete agraba. De 2017 ak 2018 sou administasyon Donald Trump la, gouvènman te anonse fè tps pou Ayiti. Men, devan administrasyon Donald Trump la, te deja gen yon gwo mobilizasyon ki te deja fèt. E y al devan lajistis, manifestasyon, presyon kominote ayisyèn nan, manifestasyon nan Washington, manifestasyon an Florid. Nou chonje te gen tout ekip la ki te soti an Washington k al fè rankont avèk tout moun ki nan Florid. Pou n fini nan dosye tps la, Pou n antre nan manman penmba enfòmasyon an, ebyen ban m touche kèk pwen sou dosye tps la, apre nou pral touche yon lòt pwen k ap domine aktyalite a, ebyen an n avanse, lòt enfòmasyon nou gen kòmkwa gwo nouvèl sou tps pou ayisyen yo Ozetazini, Depatman Sekirite Entèn, DHS, la anonse ke tps pou ayisyen yo ap fini ofisyèlman 3 fevriye 2026. Desizyon sa a touche plis pase de 350 mil ayisyen ki te resevwa pwoteksyon tanporè akoz kriz nan peyi Ayiti. Rete la, tout detay, tout enfòmasyon ap vini andedan videyo de enfòmasyon sa a. Plizyè vwa deja leve kont desizyon an, Òganizasyon imanitè ak avoka imigrasyon an pa dakò yo di Ayiti pa gen ensekirite ni enstabilite pou resevwa kantite moun ki grangou ak ensekirite tout kote. Tande byen wi peyi a. E dapre deklarasyon jij federal la fin fè, li fè konnen ke Òganizasyon imanitè ak avoka imigrasyon an pa dakò yo di Ayiti pa gen ensekirite ni enstabilite pou resevwa kantite moun ki gen grangou bò kote yo avèk ensekirite. Lòt enfòmasyon n ap pataje ansanm avèk ou, Kisa sa vle di si w gen tps? Si w gen tps, li enpòtan pou w chèche lòt opsyon legal Gade si ou elijib pou anrejistre estati ou oswa jwenn èd legal pou evite depòtasyon. Tribinal Federal ap òganize dosye a. Yon jij federal deja ap tande sa ki ka mete blokaj sou fen tps la, men desizyon final la poko pran. Sa bay eskwa, men li pa garanti. Pandan n ap pwoche 3 fevriye 2026, chak moun ki sou tps dwe prepare tèt li. Tan pou nou pran prekosyon legal, pale ak avoka epi swiv nouvèl la de prè. Rete branche depi nouvèl la tonbe pou nou fè w jwenn li nan bon ti mamit. Gwo pwen k ap domine aktyalite a enfinitivman se peyi Lèzetazini. Nan peyi Venezyela kote ke yo pran prezidan Nicolas Madul avèk tout madanm ni e yo twouve yo nan peyi Lèzetazini. Enfòmasyon pa piti, rale ti chèz ba ou vin tande detay, vin tande enfòmasyon sou dosye Prezidan Nicolas Madol ak tout madanm ni. E pren show sa kap fè lesansyèl ansanm avèk nou, pren kap domine aktyalite a dans le monde entier. Donk se yon gwo pren, chak minit, chak è, tout moun ap pale de li, de prezidan Nicolas Maduro. Ebyen, deja gen devlopman k ap vini, gen enfòmasyon k ap vini. N ap pale de prezidan Nicolas Maduro ki twouve l nan Metropolitèn, apre operasyon sa a Donald Trump mennen nan peyi Venezyela ki twouve avèk prezidan Nicolas Maduro. Operasyon sa ki te rele Detèminasyon Absoli kote ke Prezidan Donald Trump te arete Prezidan Nicolas Madol nan peyi Venezyela. Deja yap pale de bilan, yo pale de 40 mò ki te fèt pandan operasyon an tap fè a. Selon tout medya ameriken, yo poko gen chif ofisyèl konbyen de mò ki genyen nan peyi Venezyela. Daprè yon gwo medya nan peyi Lèzetazini nou fè konfyans, E misye fè konnen ke apre Prezidan Donald Trump fin fè operasyon kote ke li t al arete Prezidan Nicolas Maduro ak tout madanm ni an, enbyen li poko ka bay chif konbyen de moun ki mouri nan peyi Lèzetazini. E kidonk gen yon lòt medya ki te bay yon chif ki se 40 konbyen de mò ki genyen, men dapre yon medya nou fè konfyans nan peyi Lèzetazini, misye di poko ka konte Konbyen mò ki genyen nan peyi a? Enbyen pawòl la pa piti. Apre ke gwo medya nan peyi Lèzetazini fin bay enfòmasyon sa a enbyen Prezidan Donald Trump tranble tankou fèy bwa. Enbyen se pou bi de rezon sa a misye fè konnen ke l ap bay 50 pousan moun Venezyela tps pou yo sikile nan peyi a e pou yo jwenn travay pou yo fè sa yo vle ak desizyon yo vle pou yo viv nan peyi Lèzetazini. Rete la, tout detay, tout enfòmasyon ap vini andedan video defomasyon sa a. Depi enfòmasyon an tonbe, nou la pou n fè w konnen tout sa k ap pase nan lemond antye. Ebyen, m ap di w mèsi paske w gad video a jiskalafen. Rete la, si gen update n ap tounen.